Jeni lakay, an kowoperasyon avèk Ekip Ayiti, atravè Vwa Pa M, ap salye tout moun k ap gade videyo sa ke nou pote pou ou. Kòm nou konnen l deja, chak mwa, Jeni lakay bay tèt li kòm misyon, pou pote yon nouvo videyo pou ou, ladan li kote ke wap kapab swiv yon ribrik ki konsène Jeni Sivil an Ayiti. Pou mwa sa a, nou deside pote pou ou yon ribrik ki konsène itilizasyon beton an Ayiti, koz avèk konsekans li nan vi sosyal peyi a. Men fwa sa a tou, nap gen avèk nou 2 jèn entèvenan ki se 2 jèn enjenyè sivil, se Jean Frantz Amizial ansanm avèk Jean Pierre Egens. Yo pral nan, yo pral sou plato a, yo pral reponn ak kesyon jeni lakay. Ann swiv.
Bonsoir ak tout moun kap swiv nou sou www.jenilakay.com Aprè midi a se yon plezi pou nou pou nou ansanm avèk ou Jan Evens te anonse li nan entwodiksyon an Jodi a mwen menm ki se Etienne Sandia Star manb Jeni Lakay akonpanye de Enjenyè Sergeline Pierre ankò manb Jeni Lakay Nou pral pale nou de itilizasyon beton an Ayiti. Pou nou debat sijè sa pi byen, nou genyen 2 gwo envite ansanm avèk nou, alò n ap mande mesye yo pou yo prezante yo pandan ke n ap di yo byenvini nan show sa. Bon, nou remèsye nou dèske ou chwazi nou vin nan show sa, Jeniv Akay, ke son show ke nou renmen anpil tou, nou te swete patisipe ladan li. Mwen menm mwen se enjenyè Jean Frantz Amizial, mwen avèk kòlèg mwen la ki se.
Bien. Donk se ankò yon plezi pou mwen patisipe nan Jeni Lakèy, donk k ap fè yon travay ase enteresan nan domèn mwen ki se Jeni Sivil. Alò mwen se Egens Jean Pierre, enjenyè sivil e a Université Notre Dame de d'Haiti. Mèsi.
Alò ankò yon fwa nou di yo, nou n ap di nou ke nou kontan ansanm avèk nou. nan show sa pou nou anchene avèk premyè kesyon nap genyen alò se pou nou menm kisa beton an ye e ki itilite li genyen? Mèsi pou kesyon an, se yon gwo sijè, beton, bon pou n pa tèlman pale anpil, beton an kisa li ye, se yon melanj gravye, sab, siman, dlo ou yon melanj omojèn, kisa yo fè avèk li, yo itilize l nan konstriksyon pou bati kay, pou fè wout etc.
Daprè enjenyè Amizial, beton an yo itilize l nan plizyè domèn. Pa bliye, nan tan lontan yo pa t konn itilize beton. Daprè nou menm antanke enjenyè sivil, ki avantaj nou jwenn nan beton an ki fè l ap vale tèren konsa?
Ok byen Alò pou n fè swit avèk kesyon an Ou ta fè li dirèkteman avèk definisyon ke enjenyè Oleg Amedial sot bay sou beton Donk li di yon beton se yon melanj omojè de gravye, sab, siman, dlo Donk sab lan ou jwenn li atravè lanati Gravye a ankò lanati, dlo a ankò lanati. Donk, donk, e pa vin gen yon big di pou jwenn eleman sa yo pou fòme oubyen pou konpoze beton ke ou kapab genyen an. Anplis, lòt avantaj ke beton ofri. Donk, beton an se, an di yon eleman fluid. Ou ka ba l fòm ou vle, li reziste anpil a konpresyon. Anplis. li reziste avèk dite. Donk se tout gwo avantaj sa yo ke beton an li menm li ba ou ki fè ke li parèt kòm yon eleman k ap vale teren dan le mond. Dan le mond. Byen.
Alò, mèsi enjenyè Huguens pou repons sa ou ba nou an. Ou di nou ke, ou ba nou, sot ba nou la avantaj ke ki fè ke beton an li menm la vale teren dan le mond. Men si n ap fè listwa an Ayiti, li pa t konn itilize beton. Paske si n ap retounen nan tan kolonyal lè tan zansèt nou yo, sitou apre l avèk, menm apre endepandans nou, moun yo te toujou, kay yo te konn abite yo se de kay se de ajoupa ke yo te konn ye, de kay ki fèt avèk pay, avèk bwa. Dapre nou menm èske nou ka di mwen nan ki ane apeprè yo vin avèk kesyon beton sa an Ayiti? Beton antre an Ayiti pa yon sitwayen ki rele Louis Vicat o diznevyèm syèk. Men premye bagay yo fè avè l se yon bak men se Jezi Joseph Lambeau ki te gen tan fè l la deja. Koz la, enjenyè kòlèg mwen te gen tan bay deja ki avantaj li genyen ki fè yo antre a beton an Ayiti. Men, èske enjenyè Amidial, èske w panse tou pandan se tan li gen avantaj sa a lè yo konstwi ansanm avèk beton an, li dirab? Li nenpòt fòm yo bezwen l pran li pran l donk son avantaj pou yo men eske sa se tou pandan se tan li gon avantaj la pa gen yon enkonvenyan tou nan beton an lè yap konstwi an ayiti. Wi, li gen enkonvenyan wi. M ap kite leson a enjenyè kòlèg mwen pou ba nou plis detay sou sa. Pa gen avantaj san enkonvenyan. Sitou mòd itilizasyon beton an Ayiti. Fason moun yo doze l. Donk. piske pa gen yon konesans nan domèn nan, donk yo mal itilize l, plis yo mal itilize l, ap vin gen enkonvenyan aprè. Donk si w raple w, an n fè yon ti rapèl, e tranbleman de tè 12 janvye, wala, donk ankò sa se enkonvenyan. Donk nan sans ke anpil moun mouri, anpil kay kraze, se mank de apreyansyon de sa ki beton an.
Alò se sa nou aprann ansanm avèk enjenyè a ke beton an plis de avantaj ke li ofri li gen enkonvenyan tou dèfwa li ka koze lanmò. Men èske ou ka di nou enjenyè kisa nou panse, kisa ki pi enpòtan pou moun kap konstwi an beton yo, sa vle di ki prensip tankou BABA yo ta sipoze respekte? pou yo ka genyen yon beton ki plizoumen dirab ki ka diminye enkonvenyan sa yo? Wi, alò, se yon trè bèl, se yon trè bèl kesyon. Donk, mwen vrèman renmen kesyon an. Donk, beton an, konpozisyon beton an se pa yon bagay, se pa yon maji, se pa yon maji. Ou senpleman bezwen konnen itilite beton an. Donk, ki sa ou pral fè avè l, pou ki tèl bagay, e de la ou pral konnen kòman pou doze beton an. Donk, pa egzanp.

Ou banm egzanp tranbleman de terre lan. Eske se beton an menm ki pwoblèm nan ou byen se jan yo itilize l la? M ta renmen w eklèsi m sou sa. Wi. Alò mwen byen di l, se pa beton an ki pwoblèm nan. Paske an swa beton an li menm li, li, si m ta kapab tounen bò w pou m di, beton an an li menm li s on bagay ki sen, an n di l konsa. An li menm se yon bagay ki senp. Donk, kounye a, se jan nou menm nou itilize l lan ki mal. Donk, w ap wè, e w ap wè nan zòn metwopolitèn lan, jis kòman yo fè l, moun yo jis panse ke fè yon beton, li ale sèlman jwenn yon dlo, nenpòt jan dlo a ta ye, salibrite ki ladan l, jwenn yon sab nenpòt kote ke w ka jwenn li, jwenn yon gravye nenpòt kote w ka jwenn li, il sifi ke nou fè menaj lan pou yon ti priz. Donk, piske, alò, beton an, jan m di nou an, se yon eleman ki yon ti pe san wont, si m kapab di l konsa, paske, li menm, lè w, lè w, lè w konpoze beton an, li kapab ba w yon ti tan pou, pou, pou l, pou l, pou l ap, pou l sipòte tout chaj ke w pral ba li an. Men se apre, ou pral teni kont de, de, de enpak ke sa ta pral genyen sou ou, tank ta gen tranbleman de tè, tank ta gen yon lòt chaj ki adisyone sou li. Ok, dapre sa w di m nan la, èske w panse se yon pwoblèm ekonomik oubyen sosyal? Kòm ou di m konsa, moun nan li menm li gen dwa pran nenpòt ti gravye depi l mete siman ladan l, donk se beton. Sa vle di, lè yo vin, lè yo vin konstwi ansanm avèk jan de beton sa a, li pa dirab. On ti mo, on, an en klen dèy, te mèt on ti sekous, li tonbe paske li pa fèt ansanm avèk. li pa gen bon siman e ke gravye an sal, èske se pwoblèm ekonomik oubyen sosyal? Alò, mwen panse pwoblèm nan li pa yon pwoblèm ekonomik. Li pito yon pwoblèm ki nan edikasyon moun yo. Donk, pou ki sa mwen di sa? Mwen si e sèten, si tout fwa nou te konnen kòman pou nou prepare beton an, Nou pa tap mal itilize l. Donk, w ap vin wè, jan m di talè a, se mank de konesans ki fè yo kwè ke si w gen yon dlo ki gen salibrite ladan l, yon sab ki chaje limon, yon gravye ke yo jwenn nenpòt kou, donk yo pran l, yo jis melanje l, epi li ba w beton. Men si yo te konnen, siman yo pa tap konpoze l konsa. Donk, pwoblèm nan li. Pa ekonomik, li pa ekonomik, li plis yon pwoblèm nan edikasyon. Donk, enjenyè Amiza l ta va ajoute sou sa pou. Ok, pou m ajoute sou sa enjenyè a di a, m ap yon ti jan kontredi sa enjenyè a di a, kèlke pa. Pou yon ti pwoblèm ekonomik tou. Paske, moun nan ki ap konstwi a, li pa pral wè pou l, tankou, li pral depanse yon kòb pou enjenyè doze yon beton. L ap just pran yon bòs mason. Ki pa konnen anyen nan domèn nan, fon beton pou li. Parisien konnen, bòs mason parisien konnen, l ap met siman, l ap met sab, l ap met gravye, l ap met brik. Li jwenn beton. Peryòd. Se sa. Moun nan vle depanse mwens pou l ka gen beton, tandiske li pral mouri apre. Vu de sa k te rive 12 janvye.
Ebyen, ki sa ki pi enpòtan lè yon moun ap konstwi an beton ta dwe konnen?

Se sa mwen panse ke li ta dwe done pou li gen yon bon feyton. Ansòm menm jan sa enjenyè a di ansòm. Se jwenn yon moun ki konnen bagay la ki pou fèl. Ok alò m wè nou fon lon deba an lon e an laj de sa e se byen se enpòtan paske an Ayiti vrèman vre jan enjenyè a sot di l la moun yo yo menm yo pa teni kont de kalite beton yo jis konnen beton an se melanje dlo, sab, siman. Gravye, an pasan nan nenpòt kondisyon yo melanje li, yo pa bezwen konnen si gen agrega, si gen enpirte, si gen salte ki melanje, e tout sa kapab diminye nan rezistans beton an ta sipoze genyen an, moun yo, depi se yo melanje bagay sa yo ansanm yo di yo gen beton. Men vin gen yon lòt aspè m wè nou yon ti jan neglije konsènan sa ki gen rapò avèk tout katastwòf, tout dega ki te genyen lè seyis, lè tranbleman de tè te pase nan Pòtoprens lan. Ki sa li ye? Se. Dega ki te fèt yo eske nou pa panse li lye avèk beton name a sitou? Paske la m wè nou pale de beton, nou pa pale de beton name. Kisa beton name a di nou? Lè n tande beton name de kisa nou fè referans? Alò,
donk nou ka ale trè brèf pou n di beton jan m te di l ta lè an se melanj gravye, sab, siman. Ou vin ajoute ame. Donk ame ou vin jwenn yon materyo ke yo ajoute. nan beton an pou kapab ogmante rezistans li kèlke pa ki se asid. Donk nan langaj ou an nou rele l fè. Dakò? Nou rele l fè. Donk se asanblaj de beton e asye ki vin ba ou beton an ami. Donk ki wòl fè a nan beton an? Kòm nou di talè an beton an. Se yon eleman ki reziste anpil an konpresyon. Donk efò de traksyon oubyen efò ki ka pèmèt ke beton nan sizaye. Donk, ki ka pèmèt beton nan sizaye. Donk, asye a reprann efò sa a ki vin bay, ki vin bay eleman ke nou gen an beton nan yon lòt rezistans ki pi solid ke beton ke nou te kapab genyen tout bon. Men, si n aplye l direkteman avèk tranbleman de tè 12 janvye. Sèt, li la tou, li la tou kòm yon pwoblèm, paske yo mal plase yo, yon fason ta di mete yo pa mete yo, men pwoblèm nan y ale pi lwen, wap wè, pa egzanp, yon kay ki efondre, ou wè bagay la tonbe, l fè poud, se kòm si, lè w te kapab imajine pou di, bon, a kisa sa fèt, èske se a kalkè, èske sa gen siman, èske sa, moun yo te konnen sa y ap fè a vrèman, wè sa m di w la, èske moun yo te konnen sa y ap fè a vrèman. Donk pwiske, pwiske jan w wè estrikti lan oubyen batiman ke nou te gen an, li kraze kòm si fè farin, donk ou kapab toujou ajoute pou di ke se kalite materyo yo ki pa bon, se kalite sab lan ki pa bon, e dozaj ke yo te fè an pa respekte tou senpleman. Donk se sa m ka ajoute.
Si w t ap gen yon preferans ant bwa avèk beton? Byen ke ou te gentan reponn kesyon sa men an 1 mo si w tap gen yon preferans ant bwa avèk beton kiyès ou tap pi prefere e poukisa? Beton. An 1 mo. Pou mwen menm se beton. M pa m pa di m pa renmen bwa a tou non men se beton. Jis e bwa a fò n gentan wè konpoze de debwazman. ki anraje. Kounye a ou pral fè konstriksyon an bwa, moun pral koupe pye bwa pou fè konstriksyon an bwa. Peyi a pral pi mal mezanmi. N ap plis itilize beton. Bwa nou ka toujou itilize l pou fè de choz ki pa trè gran pase sa. Pou anbeli kay, ou konprann? Men beton an, li pi bon. Li pi bon. An n evite. Nan tout sans li pi bon. Nan tout sans li pi bon. N ap evite. anviwònman nou. Nan nou te trete yon sijè konsa, se te yon bèl sijè, m byen kontan vin ansanm avèk apwòch ou. Alò, mwen gen yon bagay ke m te ajoute nan sa. Alò, m ap mande, m ap mande eske nou ka pale de preferans nan tèl tip de konstriksyon, swa asye, bwa, beton. Poukisa? Pase chak tip de konstriksyon sa yo, yo gen avantaj yo e enkonvenyan. Donk si n pran ka peyi nou an, Ayiti, ki se yon peyi twopikal, donk n ap gade yon konstriksyon an bwa, li pap twò gen avantaj pou nou pase sa, antretyen yo ap koute. Donk, an n pran yon kò an asye, oubyen sa nou rele konstriksyon metalik. Donk, konstriksyon metalik, pou fè l, li mande lajan, e anplis, dakò, e anplis, li mande anpil antretyen. Donk, li tap, li tap preferab, pou m pa di ke lòt konstriksyon yo nou pa ka fè l, donk li tap preferab pou nou itilize beton, paske li plis ekonomik e li plis avantaje, jan misye tap bay avantaj ke yo te genyen deja nan, nan, nan, nan premye kesyon li te poze a. Byen.
Alò, m ap di nou mèsi deja, jiskaprezan sa va. Men nou genyen, m ka di, yon dènye kesyon. Se ki wòl nou panse leta ta sipoze jwe pou li ta petèt diminye yon seri de enkonvenyan, yon seri de dezavantaj ki ka gen nan sitiyasyon beton an? Ok, piske nou ban egzanp Tèlman de Dyana. Egzanp Tèlman de Dyana pase, jan moun yo, jan moun yo te gen anpil dega ki te fèt, te gen anpil moun ki te mouri. Ki wòl leta ta ka jwe nan istwa sa? E sitou pa bliye ke nou konnen ke nan mèri yo, gen yon sèvis, gen yon sèvis jeni minisipal ki gen nan mèri yo. Alò ki wòl yo ta sipoze jwe? nan ede moun yo diminye dezavantaj ki genyen nan itilizasyon beton an. Bon.
Mèsi, mèsi anpil. Trè bèl kesyon. M te panse konn pi rive sou kesyon sa a kanmenm. Leta on ti jan neglije nan yon sans. Paske, on konstriksyon pa ka fèt nan on peyi pou Leta pa antre ladan l. Pou l konnen sa k ap fèt la byen, èske tout nòm yo respekte ou pa. Kòm nan meri yo genyen jeni minisipal. Avan yon konstriksyon fèt, sipoze pwopriyetè a sipoze al nan meri a pou jwenn yon pèmi avèk tout plan, tout bagay nèt epi meri a voye yon moun, pa konn se chak semèn oubyen chak jou nan moman yo pou kontwole si bagay yo byen fèt anba tè a. Pou doze men fò moun nan konnen, fò moun enjenyè pou li, fò l konnen bagay yo. Pou konn si sa fèt, si sa, si sa pa metèt pou yo kraze l otomatik. San sa, si yo pa kontinye fè sa yo konsa, menm bagay la ap repete ankò. Paske gen bagay ki tèlman enpòtan moun yo neglije nòmal. M pa konnen si enjenyè yo ap ajoute kèk bagay sou sa m sot di. Alò, pou m byen di, nan peyi nou Ayiti, leta sanse delese. nan devwa ke l genyen anvè popilasyon an. Donk pou ki sa? W ap wè Leta lèse moun yo konstwi nenpòt ki jan. W ap wè pa gen sipèvizyon ki fèt nan travay yo. W ap wè ke mwen menm m ka deside yon jou ale konstwi bò yon rivyè, m ka deside nenpòt. Ou nenpòt kilè al oswi nenpòt kote mwen deside. Poutan leta ta dwe jwe yon wòl pou lap regilarize sistèm nan ann di l konsa. Donk pou mwen menm ministè mwen gen MPPTC ki la ki responsab jan de bagay sa yo. W ap genyen tou nan sèvis lamèri yo e sèvis jeni minisipal ki la pou responsab pou responsab aske ki responsab aske travay sa yo fèt nan fason ke yo ta dwe fèt. Bagay nan senp, pa gen maji ladan. Trè trè senp ke sa. Pèmèt moun yo reyalize travay yo trè byen. Vwala. N ap remèsye enjenyè Egent. e enjenyè Amizial ki te ansanm avè nou sou Plato Jeni Lakay. Pa pou yon premye fwa, n ap bezwen nou ankò pou yon lòt fwa ankò e ke nou remèsye tout moun k ap gade nou yo tou fè prèv de pasyans. E n ap remèsye Evens ki te dè kamera a. Si nou wè nou ka gen yon modèl frechè nan vizaj nou gras avèk kameramann Olivier Evens. Nou remèsye tout moun e pa bliye vizite nou sou sit nou ki se jenilakay pwen kòm. Mèsi. Donk nap remèsye nou tou vini lakay dèske nou te chwazi nou pou nou te vin pale de sijè sa ki tèlman enpòtan pou mwen mwen toutou.
Alò se yon santiman de plezi ke mwen te aksepte avèk envitasyon an e mwen pa regrèt e mwen swete travay la kontinye. Donk mèsi a tout moun ki tap gade e siman ke chak moun pral vizite sit lan www.jenilakay.
Alò n ap di nou mèsi ankò yon fwa, nou espere wè nou yon pwochèn fwa ankò, bye. Nou te vrèman kontan avèk ou menm ki t ap swiv show sa avèk nou jodi a ke Jeni Lakay li menm li te pote pou ou. Nou espere ke w te rete atantif e ke w swiv e ke w aprann yon pakèt bagay ke swa ou te konnen deja ke w pa t twò fokis sou yo, swa ke petèt ou pa t konnen tou. N ap retounen ankò yon lòt fwa e pa bliye ou ka toujou swiv nou sou paj Facebook nou ki se Ekip Ayiti epi sou sit nou tou ki se www pwen jenilakay pwen kòm. N ap remèsye entèvenan nou yo ki se te Enjenyè Jean Frantz Amidiat avèk Enjenyè Jean Pierre Egens. N ap remèsye ou menm, n ap remèsye tout moun ki ap gade oubyen ki pral gade videyo sa. N ap di nou mèsi. N ap retounen ankò mwa k ap vini la pou yon lòt pwogram.